Misye di mwen, monchè Manny, li t al soti nan Global, yon bagay ki rele Global TV, m pa konnen. Li genlè sot achte yon pyès avèk yon zan, yon moun, yon anplwaye radyo a. Se yo de ki te nan machin li a. Men machin Patrick la blende. Misye di mwen, lè l rive nan ang ri Kapwa a avèk Riel, wè yon bagay konsa, li di m li wè de machin kanpe nan Riel Vag la. men on jan sispèk. E ke li menm tou, avèk moun li ye a, li di moun nan, A! Ma, de machin sa yo ki devan la a, yo sispèk wi. Lè yo vin, alòs se nèg yo ki te fè yon kidnapin. Nèg yo pran moun nan riyèl Masen an. Kounye a, misye di mwen, pandan l di nèg la, machin sa yo sispèk la, epi nèg yo desann machin nan. Li di m, tout nèg yo gen kalachnikòf lan men yo. Nèg yo di Patrik Monsi a ki desann machin nan. Yo pwente sou li. Nan misye di mwen nèg ki avèl la panike li di nèg la pa panike paske li vin li menm li met nan tèt li bagay ki te rive Patrick te bo kanapevè a li di m nivo machin li a son machin blendaj 4 e ke avèk kalachnikov la li sonje nèg yo tiye Patrick te bo kanapevè li di kòl la li menm li pa fè rèd. Li desann machin nan.
Kòmsi l pa vle yo tire sou machin nan. Wi paske non kalachnikov depi yo tire yon sèl kote l ap pèse l. Paske blennday deja se nivo 4. Wan la di m yo desann machin nan. Li desann machin nan nèg yo pran l yo pran ni yo pran ni li menm ni nan ki t avè l la. Li ap di m nèg yo peze tèt li. Se menm istwa zanmi m yo te kidnape bò Boudon an. Se menm istwa l di m nèg yo peze tèt li. Kounya m di èske nèg yo te abiye an polis? Li di m non nèg yo te an sivil. M di w èske nèg yo se ou menm yo te vize? Misye di m non, se pa li menm yo te vize. Li di m li panse se yon gwoup nèg ki soti deyò k ap fè lachas. Li di pou li menm se yon gwoup nèg ki soti k ap fè lachas, yo gentan pran yon avoka. Yo gentan kidnape yon avoka, li konnen ala li menm kòm etan done nèg yo vin tonbe sou li, yo wè l, nèg yo tou pwofite pou yo pran l tou. Sa vle di donk san konsène ki moun ki vin anba men y ap pran. Hola kòm nèg yo se pa timoun nan men yo nèg yo pran yo pran yon gwo jipye li di m nèg yo pran l konsa nèg yo peze tèt li peze tèt li pou l pa wè bagay sa yo konsa nèg li di m sa k pi di an nèg yo fè tout wout la avè l depi kote yo pran l bò radyo karayib la rive gran ravin li pa janm kontan yon patwouy. Li te gentan rive anba. Sa w ap di la? Pala ti lapli tout bagay monchè m poko fin pale avè w. Konnya lè misye rive, konnya moun nan zòn anba yo gentan kòmanse ap mete dife, genlè anpil zam ap tire tou. Genlè, daprè sa Patrick eksplike m, vin gen tire, moun moun yo mete dife, deblozay. Ti Lapli panike. Ti Lapli di misye, a ou gen anpil moun dèyè ou apa?
Sa vle di yo ka panike. Ti Lapli panike.
Konnya Ti Lapli di misye, m pap kenbe ou, m ap voye ou ale. Konnya la ti lapli lage misye l ba misye machin li. Wala Patrick di m lè l nan machin nan pi gwo pwoblèm ni ginlè nèg yo pral avè l a se pa bliye jan pwofesè a mouri. Pwofesè a pran bal wi wè m anpil moun pa konn sa pwofesè te nan kou li pran lè lapolis kwaze a nèg yo echanje tir fè 2 nan kou pran bal nan pye e se sa k pral mennen lanmò l se pa nèg yo k tiye l. Se ba e bal sak pwal mennen nan mòl epi nèg yo pa bay kadav la nèg yo tiyel nèg nèg yo anterel Nan rue Cameau an. ya li pran bal kon la misye di m pandan l nan machin nan l pa vle echanj si lapolis kwaze pou echanj za e bal fèt ant kidnapè yo avèk lapolis kon la di m lè l ale lè l rive gran ravin ti e e pase kon la gon bagay pou moun yo pou gran piblik la konprann konbyen moun karayib nan espas de 1 mwa la yo kidnape. Se pa paske se Patrick la epi pou nou pranl pou nou fon dram avèl e se gwo pwoblèm ayisyen an. Yo kidnape Carel men gon administratè Patrick ki kidnape se de Gran Ravin li ye li la toujou avèk tout madanm ni epi kona yo kidnape Patrick Missac sa vle di donk lan kwen lòt bò la kwen sa pa bon e lapolis konnen kwen sa pa bon. Men kisa lapolis fè pou kwen sa poul bagay poul sekirize pou yo pa pran moun nan zòn sa kounya pati dim lè lap tounen lap lap vin la lap vin nan radyo a bon l kwaze avèk yon patwouy bòy yo yo bake sou li
kòman nèg yo di machin sa gen alèt sou li kounya yo bake sou li kounya li desann li desann ouvè pòt la li di nèg yo wi machin mwen gen alèt sou li men machin ki pranm nan pa gen alèt li menm.
Bon, m ka konprann alèt la. Machin nan gen alèt sou li wi.
Paske nouvèl la gentan gaye sou rezo sosyal yo. Ya, ya. Li di ke men machin ki pou m nan pa gen alèt sou li men machin pa m nan gen alèt. Sa vle di yo gentan rive avèk gran avètay. Misye ti lapli pale avèk misye tout bagay, apre sa yo lage l. Konnya sa pou moun yo konprann, gran piblik la, chak moun gen pwa pa yo anndan sosyete a. Chak moun gen pwa yo. Gon moun ou kidnape, Lap fè bri men gon limit li pap franchi men gen chak moun gen pwa yo. Patrick Michel gen pwa pal anndan sosyete a. Puiske li menm gon bon moun lap ede gon bon moun bagay. Egal la tip de moun sa yo reve pou li epi Dejan Mantoun ak ki kidnape yo pa enbesil tou non. Ou panse ti lapli son enbesil li ye? Ti lapli pa enbesil. Li konnen kel paka kenbe Patrick epi l lagel. Konnye la Mwen menm, mwen menm, mwen menm se konsa m ye. M pa lan, m pa lan demi mezi avèk moun. Kon la m poze Patrick kesyon ke gran piblik la ap di a. Mwen di misye, ou wè sa k gen sou rezo sosyo a? Misye di m, wi l wè. M di misye, ou wè peyi a pa kwè lan kidnapin ou an? E m ap pale avèk yon moun ki trè afekte. M di misye, peyi a pa kwè lan kidnapin ou an pou moun yo, se yon oto kidnapin. Misye di kon, kon m se la, kon la pou m pran vi pa m, pou m mete l an danje, pou kisa la?
Poum fè kisa? Reponn byen wi. Kidnapping pa ka yon jwèt. Kounye a la, misye di m poum fè kisa poum pran vi pam poum mete an danje, lapolis ta ka kwaze a machin sa, yo tire sou li epi mwen mwen mouri? Kounye a la men pwoblèm ayisyen an, e se sak pwoblèm nou menm. Gon pakèt nan nou ki tap tann pou nou ekri rip Patrick sou Facebook, sou Twitter pou nou, e jan n abitye fèl la pou moun ki mouri. Si Patrick te mouri e lè sa nou tout tap kwè. E gon bon nèg nou kap fèl se regrèt nou regrèt misye pa mouri. Konnya genlè nou tou ki pa moun menm aj lè moun nan mouri. Pa gen youn nan nou menm, y konpri mwen menm kap pale nan mikwo a, plis nou menm kap tandem. Pa gen youn nan nou si Jovenel pat mouri 7 7 Jiyè ki tap kwè ke se pat yon oto koudeta. Mwen menm gon lè mwen di Erol sa la, m di Erol wè bagay ti bwa a, Le fèt ke Jovenel mouri a m gen gwo dout sou li. M di lòt moun yo gon bann inosan yo ka ta arete lan bagay sa a. Men m di men m kwè te gon bagay vre. 7 jiyè a vin moute m te gon bagay vre. Men apre sa rapò, rapò rnddh la vin konfime sa. Non, 7 jiyè a vin moute m te gon bagay vre. Kounye la, bagay la gen nan pat gen, kon anpil moun yo ta arete yo. Se yon pakèt inosan yo ta arete. Wi, te gen dwa gen inosan yo pran e. Men, gen de twa moun ki, y konpri jij la, mwen m panse jij la te gon bagay vre. Men m panse l wè m di l piblik. Wap pale juge Dabrezi? Ou panse l te yon bagay vre?
Èske konba li te konnen vre? Sa di donk se pwoblèm sosyete a sa. Dè ke moun nan Antrepriz yo fè sa tou an Ayiti wi. On nèg ki vandè lò antrepriz. Vòlè pran ou. Depi ou pa mouri se ou k vòlè lajan an wi. Depi ou pa mouri se ou k vòlè lajan an. Sèl jan antrepriz la kwè ke. Se vòlè k pwan vre e lè w mouri. Yo pran kòb la sou ou epi yo touye w. Men dè ke yo pran ou, yo pran lajan an, ou menm ou pa mouri, w ap remèt kòb la. O.
Gon ka.
Paske se ou k pran l. Gon ka, m p ap site men, ki nan vwazinay nou. Paske sosyete a gen sa pou pwoblèm. Nou dyabolize moun twòp an Ayiti. Ou pa konn moun nan, moun nan pa zanmi w, paske de twa moun ki gen pwoblèm a moun nan ap voye w moute, ou menm ou nan voye moute a tou. Mwen di l, m pa t janm konn di Patrik bonjou. Paske sosyete a gon jan l vann misye ke mwen menm mete pwen ladan l. Lè m pale avèk Patrick mwen vin wè ki moun misye ye mwen menm depi katran m bi avèk misye. M bi avèk misye depi katran anpil fwa la misye gen bagay kisa nou vle l ap voye ban mwen misye di men djòl ou sal. M konn reponn li. E se sa k fè m ka rele l tou e l tounen m apèl la. Se bon moun se pa e pa yè m pale avèl sa di donk fòk ayisyen kite bagay sa Marie Raphaëlle bagay dyabolize moun e fòk m ta di w an ayiti gen 2 pwoblèm depi moun nan nwa li rich se machann dwòg li ye se kriminèl li ye se paske nèg nwa pa gen dwa gen kòb an ayiti gen konsepsyon sa e w konn sa kay a je nan tèt nèg nwa l ye nèg nwa pa gen tan gen kòb la nan tèt nèg nwa l ye se menm bagay la pou pou pou rnddh wi. Mwen renmn lè Gaëlle m fè kap lè Gaëlle ap fèk vin nan emisyon nou la Gaëlle te pè pè pè yon DDH tankou chat se pa rapò a jan yo vanndan yon DDH ba li li di m pyè m tro moun m di Gaëlle ou konn sa map fè pou ou map mennen w lan yon DDH m mennen Gaëlle chak jou depi nou fini la avan m mennen Gaëlle lakay li se mwen ki te konn ba l olib machin li te anpann m pase avè l nan yon DDH Gaëlle vin pi byen avèk mwen nan yon DDH yo pase m ni Rosie ni Pierre. Anpil di mesye gade yon imaj yap vann de moun yo mdi enben esak ayiti a nou vann imaj nou vle de yon moun nou dyabolize moun nan menm lè nou pa konnenl konnya la mwen menm ki pale avèk Patrick Moussac mtande sal dim yo byen em wè son moun ki sou emosyon konnya mpral fè menm bagay la map di floup flap non mpap janm fèl non ayisyen mechan anpil e mwen se gwo avantaj sa mgen sou nou tout mpa janm pè pesonn M pa janm antre lan bagay voye tout moun ap voye moute m tonbe lan voye moute m pa alèz avèk okenn moun ou wè si m pat jwenn Patrick m te pale avèl m patap janm vin pale sou sa la maten an m mèt afè a se avèl pou m pale konn afè kon moun rete wap voye moute sa pran bagay lap bagay al son oto kidnapin e nou pral nan va non fò nou sispann e se e nou gon pwoblèm ki reyèl la nou gon pwoblèm kidnapin ki lan bounda nou tout kidnapin nan lan bounda nou tout si yo pran Patrick moun se ak. Bwose de moun yo pran yo se pa nou menm pou yo pa pran e yo pran nou chak jou nou fout leve nal danse kanaval olye olye pou nou regle pwoblèm nou se kanaval nal danse pandan ke nou gen pwoblèm pandan nap mande la siri nap mande nap mande la risi poul kite likrèn e fout nou menm avèk matisan sa nap fè avèl e pil moun kwadeboukè kap kite mwen bwose m genyen kay li kwadeboukè e kitel kite kay la lal fè wout li li pa bezwen konn se kijan kay la ye wi se pwoblèm sa yo pou nou regle nou menm kòm ayisyen sa vle di pwoblèm pa nou nou pa vle regle yo nap foure bdyòl nou lan bagay ki pa regade nou moun ki pi alèz pase nou. Moun sa yo pi alèz pase nou. Ukraine ap regle avèk afèl, ap al pran bann moun kap pè pou li. Poukisa gouvènman ayisyen pa bagay mati san regle? Poukisa kidnapin sa kap fèt la depi ou pran moun sou tu jòl la sou kanape vè a yal avèl byen dous. Poukisa sa yo pa regle? E sa yo pouki gade bounda Ariel. E pa fout al foure djòl ou nan bagay Ukraine, al vote kont kont la Russie. Se pa sa yo nou bezwen. Nou fout bezwen pwoblèm pa nou pou nou regle l la. Se sak pwoblèm peyi a. Sa di donk nap nap foure bouch nou nan sak pa gade nou pandan ke nou menm nou plen pwoblèm. Mwen menm mwen pa rete avèk okenn moun. Mwen bay verite ke Patrick ban mwen. Kounye a si l bay manti, li bay tèt li manti. Men sa m esplike la se mèt afè ki esplike m. Kounye a si m vin pale avèk mèt afè a m pa genyen pou m ap pwopòz bagay voye moute. Si misye te mouri, nou tout ta pral ekri rip bann ipokrit.